Mezanmi pataje live la pataje live la nou live sou radio lakay entènasyonal nou live sou radio lakay entènasyonal pataje live la pou plis moun kapab wè li se sèl fason ou kapab sipòte travay sa kap fèt la e konsa tou ou kapab tcheke nou sou chanèl youtube lan ki se radio lakay entènasyonal pa neglije fè sa. E sou radyo sa wap jwenn anpil anpil bèl enfòmasyon, e gen anpil anpil bèl emisyon sou radyo sa tou. Ou menm kap gade live sa se devwa w pou pataje l, se sèl fason ou kapab ede n fè travay la e sèl fason ou kapab ankouraje nou avèk travay la. E jodi an la ou kapab wè jis kote nou vini pou n pote live sa ba ou menm ki chita lakay ou. Ou kapab wè la nou nan plaj lan ki separe Meksik avèk Lèzetazini, e avan ke mwen moutre nou mi ki separe Meksik avèk Lèzetazini an mwen vle moutre nou plaj sa pou n kapab gon ide de li se yon bèl plaj E wap wè anpil anpil moun nan plaj la tou. E se kòm si kounye a ou kapab wè moun yo pa tèlman bay maladi a regle anyen pou yo. Paske moun yo te swaf sa tou. Moun yo te swaf sa. Se yon plaj ki fè plis ke 6 mwa fèmen. Men pou le moman yo ouvè li. Men wap gade patouj polis yo la kap bay sekirite. E pon kote ou panse ke ou ka gen pwoblèm. Ebyen jodi an nou pote live sa ba ou lakay ou. Men sèl fason ou kapab sipòte nou. Ou kapab ankouraje nou. Se pataje live sa. Ebyen m pral fè yon ti avanse pou m moutre nou mi an. Sa ou kapab wè mi an lòt bò a la. Ou kapab wè mi an e kote kote mi an separe mè a e ki sa se bò Meksik lan lòt bò a se bò Lèzetazini an men e bò Lèzetazini an pa te pa gen moun ladan l. Moun yo jis lòt bò nan plaj lòt bò nèt e kote ou kapab wè plizyè bato kwazè lòt bò a e se sa m te vle fè nou wè jodi an. Ou menm kap gade live sa patajel se sèl fason ou kapab ede nou. E plaj sa tou son kote gen anpil anpil moun kap vann ladanl tou. Ou ka soti lakay ou a machandiz ou, ou vin vann la e san okenn pwoblèm e ou pap jwenn moun kap tèlman baw pwoblèm. Pafwa lapolis yo konn pa asèpte moun vin vann la men ou kapab vin ou vin pran chans ou e sa ka rive wal lakay ou avon bon ti kòb nou konn kòman sa ye nou se ayisyen se lavi nap chèche nou paka gen konplèks lakay nou ebyen paj sa li menm Bon, m konnen gen anpil moun ki pa rekonèt mwen, non pa m se Wisler Delcius, fòk m prezante tèt mwen. E m gen paj mwen ki sou Facebook la, ki se Wisler Delcius, kote ki gen anpil bèl enfòmasyon ke m ap pataje, e sou chanèl YouTube mwen an tou ki se Wisler Delcius, ede m fè travay la, ede m pataje, e jodi an la nou live sou radyo lakay entènasyonal, e nou gen DG James ki kenbe kamera nan men ni, k ap ba yon bon sèvis, k ap fè yon bèl travay nan Meksik, Tijuana, Baja California. Ebyen ou menm, ki se ayisyen ou mèt ap viv chili, brezil, ajantin, giyàn, fòk ou ka bay James sipò pa ou la. Al swiv li sou facebook, ki se Radyo Lakay Entènasyonal, e wap jwenn li sou youtube tou ki se Radyo Lakay Entènasyonal. Se sèl fason ou kapab ede gwo jèn gason sa a fè travay la pou pi devan. Pase gwo jèn. Epi yo pa tande w. Yo pa tande m? Men nan telefòn ou an haye. Nou pa bezwen kasa? Bon mezanmi e m pa konnen se le mikro a tap bay yon ti pwoblèm oubyen se te nan telefòn nan sa te ye tou e kòm moun yo di yo pa tande m Ebyen m ap rekòmanse pou nou Jodi an la nou live nan plaj ki separe Meksik avèk Lèzetazini an Nou kapab wè plaj la kòman l ye Plaj la chaje moun e plaj sa ki te fè plis ke 6 mwa fèmen Ebyen kounye a la yo reouvè plaj lan e la ou kapab wè kantite moun ki gen nan plaj la. E la li menm se bò lèzetazini an, bò lèzetazini an pa gen moun ladan. Moun yo jis lòt bò nèt nèt nèt, m paka m paka rale yo pou nou wè yo. E wap gade gen plizyè bato kwazè lòt bò a men e pa pre an la, yo jis byen lwen. Ebyen objektif mwen se pou m te moutre nou kòman aktivite a ye nan plaj la. Isit lan tou son kote on moun ou ka vin fè ti biznis ou ka vin vann tou gen anpil moun kap vann gen plizyè moun kap vann la tou ou ka vini la ou vin vann ou fè ti aktivite ou epi aprè ou retounen lakay ou malgre pafwa e polis yo konn pa asèpte pou moun vin vann la men ou ka pran chans ou ou ka pran chans sa ka rive pou jounen ou ka retounen lakay ou a 30 dola 40 dola lap. Lavi ti nou kanmenm paske ou konnen nou tout kite peyi nou poun vin chèche yon lavi miyò e ann etire konplèks lakay nou ann chèche aktivite poun fè pase lè sa wap wè kòman de jou an jou nap avanse men tout tan ou chita wap kritike kritik lan pap mennen okenn kote al si ou kapab wè moun ap kritikew ou menm ki vin nan plaj lan la ki vin vann yon bagay epi ou wè yon ayisyen ap kritikew epi. Misye.
Aah monchè misye moun fè Mezanmi ann pataje live la a konbyen moun nou ye la Ann pataje live la mezanmi ann pataje live la e sèl fason nou kapab edem fè travay lan e pataje live la e sèl sa w kapab fè pou nou e la se sak fè nou menm nou pote live sa ba ou lakay ou e son sèl bagay ou ka fè pou nou se patajel patajel pou plis moun kapab wèl e. Jan m te di nou an, travay la nou pa kapab fè l pou kont nou. Ou menm fòk ou ban m sipò pa w la. W ap ban nou sipò pa w la se pataje live lan e w ap Abòne avèk chanèl YouTube lan ki se Radyo Lakay Entènasyonal. S on fason pou kapab ede n avanse. Paske travay la li menm li pa fasil. Men n ap kontinye. Pou n kontinye ou menm fòk ou ban n sipò pa w la. Se sèl fason w kapab ede nou. Enben nou te vin pote live sa ba ou pou n te fè w wè aktivite a kòman sa ye. Nap avanse, nap avanse bò mi an. M pral moutre nou mi an kòman mi an ye, kòman M pral moutre nou kòman sa ye, mi an ki separe Meksik avèk Lèzetazini an, pou n ka gon ide de sa, paske gen anpil moun ki tande pale de mi sa. E gen anpil moun ki fè videyo moutre, ok, mi ki separe Meksik avèk Lèzetazini, men yo pa janm fè nou wè mi sa. Ebyen mwen menm, m pral nan mi sa ansanm avè nou, m pral kole nan mi sa ansanm avè nou. Sèlman mwen pap kapab travèse Lèzetazini. E si m te travèse tou m pa t ap retounen ankò, m t ap tou rete. Si m te travèse mi an, m pa t ap retounen Meksik ankò, m ta tou rete men se domaj bout kòd rete vwayaj. La nou kapab wè la, nou kapab wè la, e tout bò sa n ap gade a se Lèzetazini. E si n ap gade byen n ap wè kòman. Plaj lan e lôt bò a. Plaj sa a li vas, li pa gen okenn moun ladan l. Moun yo jis lôt bò nèt byen lwen. Moun yo jis byen lwen, yo pa pre an la. Ebyen ou menm, pataje live la pou plis moun kapab wè l. Pataje l. Si ou pa pataje live la, e e kòm si ou pa ede nou. Moun yo k ap gade live sa a se pataje l pou plis moun kapab wè wè live sa a. Ou ap fè yon pale tou? Ban m pataje sou pa m. Mezanmi pataje live la, pataje l. Se sèl fason kapab ban nou sipò pa ou la pataje live la. Pataje live la pou mwen patajel. M wè nou pa pataje live la patajel pou mwen silvouplè patajel pou plis moun kapab wè li. E m soti lakay mwen m vin jis isit lan pou m vin pote live sa ba ou menm ki chita andedan lakay ou. Men sèl sa ou kapab fè pou nou se pataje l. Se sèl fason ou kapab ede n. Ap monte la, ede m pataje l ap monte. Ann mache. Ann mache pou devan. N ap mache avè w la pou w kapab. Ou kapab wè live la banm kle kamera. Mwen ka pi byen. Mwen ka tou pi byen. La nou nap mache la pou nou kapab moutrew kòman aktivite a ye. Ou kapab wè plaj la gen anpil bèl moun. E wap wè anpil bèl bagay tou. Ou kapab wè sa la. Pataje live la pou mwen, pataje live la. Live sa se mwen Wisler Delcius ki potel ba ou lakay ou. Ou menm kap gade live la patajel, patajel. E Epi ou menm kap gade live la tou pa neglije like paj la pa neglije like paj la trè fasil epa yon bagay ki difisil li ye pandan wap gade live la wap jis peze wap jis peze ti bouton an epi ou like paj la se yon sèl fason kapab ede nou like paj la pandan wap gade live la e pandan ou fin gade live sa tou ou ka tou al tcheke radyo lakay entènasyonal sou youtube wap jwenn li epi abòne li kèlke videyo abòne. Epi Peze ti kòd notifikasyon an yon fason nenpòt lè nou lage yon videyo wap jwenn li egzakteman lakay ou. Kote w chita lakay ou a nan telefòn ou lap rive jwenn ou. Sa vle di se sèl fason kapab ede n fè travay la. Live la a 24 moun. Fèl rive a 30 moun pou mwen silvouplè. Fè live la rive a 30 moun pou mwen silvouplè. Mezanmi pataje pataje banm gade kòmantè yo. Kontinye baz. Mezanmi Nou te fèm dekouraje wi paske nou dim nou pa tande son em konnen son an bon e son live son live son live original kap fèt la epi yon live kopi liye son nou bon telefòn nou bon. Alzi, Mpa panse ke lè moun yo dim live la pa gen son, msanti sa deranjem. Ebyen baz, se de telefòn ou t pa bon, al ranje telefòn ou. Bal ranjel, oubyen se ton lòt wap achte, achte yon lòt. E nou kapab wè aktivite yo la, e gen anpil anpil anpil moun nan plaj la. Son plaj ki vrèman gran. E m pa kwè m ap ka fin moutre nou tout plaj sa nan live sa. Sanble son lòt live pou m ta retounen fè ankò pou m te kapab moutre nou tout live la. Tout plaj la. Nou kapab wè kòman moun yo ap enjoy yo la. Moun yo te swaf lamè a anpil anpil. Ou ap de je a, ou ap de je a. M ap de je James. Ou pa gen yon mo pou moun yo? Ya, pataje l, se sa m ka di yo, pataje l. Ebyen de je a di fòk nou, ah bon live la ap moute la 34 moun! Fè l rive a 50 moun pou mwen silvouplè. M pral moutre nou plis bèl bagay toujou. E sipriz yo ye! Ou menm ki bezwen gade plis bèl bagay, se devwa w pou w pataje l. Si w pa pataje l, ou pap jwenn rès bagay yo. Fèl rive a 40, ok la 37, bèl bagay, nou pataje, nou pataje. M renmen sa. M renmen sa nou pataje l. E se sa m te vle fè nou wè jodi an. E nou kapab wè moun yo, yo trè trankil, yo rilaks, yo poze yo, gen anpil timoun nan plaj lan. E se bon. Epi yon kote ki gen dezòd tou. Pa gen dezòd la, gen plizyè patwouj polis k ap bay sekirite la. E se sa. Se yon bèl bagay ki la. Ak kilè mesye? Nou anfòm? M live la e nou pa fè yon parèt? M live la nou pa p di yon mo? Nou pa gen anyen n ap di? Ok men si nou ta voye yon moun k ap gade si nou ta voye yon mo pou moun k ap gade live sa ki sa l ta ye?

Yon ti yon kesyon map pozew tou piti, ki kote ou tap viv Brezil oubyen Chili? Brezil. Kòman ou wè reyalite isit lan avèk Brezil, ki diferans ki genyen? Bon, pa rapò a Brezil, li vrèman diferan. Konsènan de travay la, gen travay vre isit men pwoblèm diferans lan, pa tèlman gen aktivite, kòmsi janw, isi a gen travay alèz, ou ka fè biznis ou, Brezil sa mwen konpa ak fò travay men. Si map konpare Brezil a Meksik kòmsi nan yon lòt sans, kòmsi si map pranl nan fre, nan kò janl konpòtel, Brezil pa gen parèy. Pou tout kote m pase pa gen parèy, men pou isi a la, travay la gen vre, men kòmsi se pou peyi a yon bagay diferan l ye.
Men gen travay, kòmsi ou ka fè biznis. Biznis, si w travay atè, ou pa gen pwoblèm travay. Si w se moun ki bezwen fè gwo lajan sèlman wap gen pwoblèm. Ok, m konprann, m konprann. Yeah. Mèsi anpil patwon, mèsi anpil. Pa gen pwoblèm, m te kontan tande w. Ok, mwen menm tou, m byen kontan paske w te patisipe nan live sa a. Ok. E patnè sa ki li menm ki te patisipe nan live la e lòt patnè a kouri misye pa vle parèt misye pa vle parèt ou wè gen la kwa wouj e la kwa wouj yo a vre a e la kwa wouj la kap bay sekirite a vle di pou wè son bagay serye ou konprann gen sekirite la e pa kòm si yon moun ou ka vin la ou vin fè nenpòt sa ou vle bon men sa m tap di a ou wè patnè sa e lap vann la li menm lap vann malgre plaj la gen bèl fanm Plaj la gen bèl fanm li pa kwe li pa bay tèt li pwoblèm paske gen bèl fanm kap gade l paske li e biznis li lap okipe depi l gen lajan nan pòch li li ka jwenn nenpòt fanm fanm nan kap kritike l la moun nan kap al kritike l la e pa anyen wap ba li e moun nan t kritike l la e pa kòb ou gen nan pòch ou pase l al di men ou konnen nou menm ayisyen nou kwè nan kritik e pwoblèm nou sa nou kwè nan kritik nou pa kwè nan avanse e sa kap kraze nou mezanmi m wè nap fon bèl travay nou pataje live la. Nou patajel, kontinye patajel toujou e sin kontinye patajel map moutre nou plis bagay toujou e pa bliye live sa se radio lakay entènasyonal ki potel ba ou radio lakay entènasyonal ki pote live sa lakay ou e sèl fason ou kapab sipòte nou se pataje live lan abòne avèk chanèl youtube nou an like paj lan e se kounya nou kòmanse travay la li menm lap kontinye men pou travay la kontinye sipò pa ou la fòk nou jwenn li. Si n pa jwenn sipò pa w la, travay la pap kapab kontinye. Nou menm se devwa nou pou n pote live la ba ou lakay ou. Men ou menm devwa pa ou kisa w kapab fè se pataje live la pou plis moun kapab wè l. Se sèl sa w kapab fè pou nou. La ou konprann se sèl sa w kapab fè pou nou. Que onda amigo? Todo tranquilo? Ay si. M ap chèche yon blan la pou m wè kòman m ka fè yon blan parèt nan live la. M ap chèche yon blan ki trè cool e pou m wè si l te ka vle pale e bon. Map gade poum wè. Gon ti pasyans map tann nenpòt lèm jwenn yon blan la a mezanmi a mezanmi nap fè mond mezanmi oh pataje pataje pataje pataje pa kitel desann map moutre nou yon bèl aktivite konsa e nou kapab wè nou kapab wè anlè a la kòman bagay yo byen bèl tout moun trankil moun yo vin alèz yo la epi poun paka pataje mezanmi pataje pataje pataje pataje pataje sin pa pataje n pa fanyen mwen Se sèl pataj sa m bezwen nan men nou kap pou mwen menm ki pèdi tanm ki pote live sa ba ou lakay ou yon sèl bagay mwen bezwen nan menw pataje live la pou mwen silvouplè patajel pa neglije fè sa.
Yon sèl bagay nou ka itil nou konprann
kòman nou ye m kwè nou tout konnen ki moun kap pale avè nou la konprann se James nou live depi playas tijuana sa se mi ki separe. Tijuana avèk San Diego a, ou konprann, sa e San Diego, sa nap gade lòt bò a la a, se plaj San Diego a, sa di men yo fè yon mi ki separe l, ou konprann? Men, ya, sa vle di ou wè gen bato nan mitan lamè a, sa e bato touris yo, yo kochte, ou konprann? Sa vle di gen anpil bèl aktivite nan plaj la, ou konprann? Nou pral montre w pi bèl lòt bagay, kote moun yo ap fè mizik, kote Mesiken yo ap danse. Ou konprann bèl bagay nèt nou pral mache avèw pou nou moutre w men pou nou fè sa fòw kapab pataje live la pou nou konprann e sa sèlman ou ka ankouraje nou.
Mezanmi kontinye pataje nou a 60 fèl rive a 65 kot sa nou paka fè la a 65 li pa anpil fèl rive a 65 pou mwen silvouplè silvouplè silvouplè pa kitel desann e bèl imaj sa yo map moutre nou la bèl aktivite sa map moutre nou la e sèvis ke ou ka fè nou sèvis ou ka rann nou Se pataje live la. Se sèl sèvis nou mandew. Patajel pou nou. Epi ou menm tou si ou potko like paj sa pa neglije fè sa. Si ou potko abòne avèk chanèl YouTube nou an tou e pa neglije fè sa. Pase sou chanèl YouTube nou an e pataje gade kelke videyo epi abòne e peze ti klòch notifikasyon an nenpòt lèn lage yon videyo, videyo sa li menm li pral jwenn ou otomatikman.

E m pote bèl live sa ba ou menm ki chita lakay ou pou enjoy ou e se pou ou te kapab pataje l pou nou silvouplè. E ou kapab wè la a aktivite a li vrèman enteresan. Plaj la chaje moun. Plaj la chaje moun e moun yo pa tèlman bay maladi a regle anyen pou yo. E moun yo pa bay maladi a regle anyen pou yo paske moun yo te swaf plaj la anpil paske plaj la te fè plis ke plis ke 6 mwa fèmen. Men kounya plaj la reouvè, ou kapab wè gen plizyè machin polis, gen lakwa wouj ki la a kap bay moun yo sekirite pou si tout fwa ta gen yon ensidan ki rive nan plaj la, pou yo kapab gentan fè entèvansyon pa yo. Al si e pa yon plaj ou panse ke ou vin la, si tout fwa ke yon lam lamè ta pran w la lave w, al di gen moun kap ki la pou sipòte w. Al di ou jwenn sipò lapolis, sipò lakwa wouj, Gen anpil aktivite. Aktivite a vrèman enteresan. Aktivite a vrèman enteresan. E ou menm kap gade live la pataje l pou nou silvouplè. Pataje l, pataje l, pataje l pou nou silvouplè. Se sèl fason w kapab ede nou fè travay la. Pataje l e pas. Nou te a 71 li desann a 62. Moun yo pa pataje live la. Ay moun yo pa pataje. Pataje live la mezanmi pataje l. Paske gen bèl bagay ki pap vini. Paske Si n pa pataje l, m pap gen ankourajman pou m moutre nou sipriz m gen m gen pou live sa a. E pou n pataje pou n ka jwenn rès sipriz yo. Gen anpil bèl bagay k ap vini. Li nan pòch mwen wi. Pataje pou mwen. E ou wè gen la kwa wouj ki dèyè m nan la k ap esplike kòman pou moun yo pwoteje yo, kòman pou moun yo. e konpòte yo nan plaj la ou kapab wè la ay la kwa wouj ki la kap di moun yo wè kòman la kwa wouj la kap di moun yo men kòman pou yo konpòte yo pou yo konprann al di se sa son bagay estra òdinè e pa pou di se menm jan a ayiti si yon moun tonbe nan plaj la e Pa gen moun ki pou sove l non. Isit lan pa konsa. W ap jwenn plizyè machin polis, plizyè machin lakwa wouj ki la k ap bay sekirite. Bon, m ta eseye al pran polis la pou m wè si l te vle pale wi. Bon, si m fè laj la rive a 80 moun, m pral fè poli, m pral gade si m te ka fè yon polisye patisipe nan live la. Ee, fè l rive a 80 moun, m pral, m pral, m pral pran polis la pou m wè si polis la te vle parèt. Ee, pataje live la. Pataje l pou m wè si misye te ka vle parèt pou m wè yon sekirite. Sa w panse Sina kot polis la menn? Hein? Moun yo, fèl riva san moun, sin bezwen pou m al pale a polisye yo, m al mande kòman aktivite a ye la, e fè live la rive a san moun, pou m ka fè n wè. Mezanmi pataje, pataje, pataje. Pataje live la. Pataje pou mwen silvouplè pataje. A konbyen li ye la? Ou pa bay zoom non menm. Si w bal zoom la pou m fini. Ou pa bal zoom. Wap wè moun yo kap enjoy yo la, kap pran plezi yo men plaj la vrèman long menn. A ti mache m pa mache la. M kòmanse swe wi. Mezanmi pataje live la, pataje l, pataje l. Fè live la mache mezanmi fèl mache fè live la mache pou n kapab wè rès aktivite yo fè live la mache fè live la mache fèl mache ann al kote nèg sa yo kap bwè a la m wè si yo te vle pale mezanmi ann pataje live la ann patajel ann patajel se sèl fason w kapab ede n.

Epi pase al abone avek chanel la. Abone a paj lan, abone a chanel la. Mezanmi ann pataje, ann pataje, ann pataje.
Mwen salye chak grenn ayisyen kap viv Tijuana.
Mwen salye chak grenn moun kap gade live sa. Mezanmi enjoy nou a live la patajel. Se sèl fason ou kapab ede nou e pataje live la. E like paj lan tou. Anm gade si moun yo like la konbyen nou te ye ou wèl moute 60 ah mezanmi pataje pataje nou paka kite bèl live sa ap gaspiye fè live la mache fèl rive a 80 m pa mande nou 100 fèl rive a 80 ann pataje. Ann pataje live la mezanmi ann pataje. Lè ti moun yo kap jwe atè a. Ann pataje live la. La byen cho la tou. Ann pataje mezanmi ann pataje. Pataje live la silvouplè pataje. La nou kapab wè machin polis yo kap bay sekirite la. Machin la kwa wouj la fin pase kounye a polis yo ap pase. E gen bèl sekirite la. E pa kòm si ou panse son pa son plaj. E yon moun ou ka vini la ou vin fè sa ou vle non. Gen sekirite gen la kwa wouj. Pou si tout fwa ta gen yon si tout fwa ta gen yon ensidan pou yo kapab fè entèvansyon yo. Zanmi yo. Hey. A gen kòmandè yo k ap pase la. Nèg yo ap bay yon bèl sekirite la. Gen plizyè machin polis la. Tout anlè a e machin polis. Gen moun k ap poze w kesyon. Fò w gad nan telefòn ou pou w wè. Se sa moun yo di la.
Gade kesyon yo nan telefòn ou.
Zanmi pataje, pataje, pataje Pataje live la, pataje live la An pataje me zanmi, an pataje silvouplè, an pataje An pataje me zanmi, pataje E sèl fason m kapab ede m fè travay la pataje live la. Map avanse pi devan pou m kapab moutre nou plis bagay toujou. Men ou menm fòk ou kapab pataje live sa. Pataje, pataje. A konbyen nap rive l? Konbyen tan nap fè?

Men fok nou kapab pataje live la. Wi monche. Ay moun yo wap mache pou kò yo. An pataje me zanmi, an pataje live la. Plaj lan chaje moun. E moun yo wap met kachnen non men. E wap wè la wap wè moun a wap gren kachnen nan bouch yo. Ay moun yo pa bay maladi a regle anyen pou yo. E kom si korona pa egziste wi nan plaj la. E kom si korona pa egziste nan Meksik. Ay tout moun yo byen vag, san kach ne. Ti moun yo ap enjoy yo nan plaj la. Awe ti moun yo ap enjoy yo la. Yon bagay enteresan m ap ban nou, m ap fè nou wè, m ap fè nou viv la jodi a. Nou kapab wè aktivite a, bagay yo vrèman enteresan la menm. Pataje mezanmi, pataje! Pataje live la, n ap gade ki kantite moun k ap vann la tou. N ap gade ki kantite moun k ap vann la. Ay tout moun ap okipe aktivite pa w. Al di moun pa wè moun la. Men pou ki sa nou menm ayisyen nou toujou kwè nan kritik. Ou wè blan, l ap vann san okenn pwoblèm, ou pa p jwenn moun k ap kritike l. Men ayisyen an, l ka wè w ap vann la, ou ka wè w ap vann ji nan plaj la, epi l gade w mal, li kritike w pou sa. Ay di mantalite sa a, se yon mantalite pou nou chanje lakay nou, li pa p bon pou nou. Sa pap mennen nou okenn kote. Sa pap mennen n okenn kote. Nan plas ou mete w pou kritike yon moun k ap fè efò, poukisa ou pa chèche yon aktivite ou fè pito? Hein, ou rete w ap pèdi tan nan kritike yon moun k ap travay, pa egzanp, m ka vin vann ji la oubyen m vin vann nenpòt bagay, yon moun ka pran tan pou kritike m. Epi, ou menm k ap kritike m nan, Ou pa reyisi anyen pou sa. E mwen menm lè m pral lakay mwen, m ka al lakay mwen a 50 dola, m ka al lakay mwen a 60 dola. Epi ou menm, ou rete w ap kritike m. Konprann? Nan plas ke w ap kritike m nan, chèche yon travay ou fè. Chèche yon aktivite pou w fè. E lè sa a, ou p ap gen tan pou kritike moun. E pwoblèm nou tou, sa k fè nou menm Ayisyen, anpil nan nou kwè nan kritik, e paske nou pa gen travay pou n fè. Si n te gen yon peyi tout moun t ap travay, kote tout moun t ap okipe aktivite yo, Ou pa tap jwenn tan pou kritike yon moun. Paske tan ou ta pral kritike moun nan, ou tap pase l nan travay. E lè w antre lakay ou, se dòmi ou ta pral dòmi paske ou tap fatige. Paske ou tap fatige. Ou pa tap jwenn tan pou al kritike yon moun. Men pliske nou pa gen anyen pou n fè, nou pa jwenn travay, enben ou ka toujou wè li fasil pou w jwenn yon Ayisyen ap kritike yon Ayisyen k ap vann nan lari, k ap fè efò, pou l wè kòman li menm li ka etire tèt li nan mizè ke l ye a. Enben, mezanmi, ann chanje mantalite a. Ann chanje mantalite a. Nan plas kritike a, ann kreye richès ansanm avè l. Ann kreye richès. Pa wè van dlo a li twò piti pou fè l. E blan k ap fè l la? Blan s on moun li ye menm jan ansanm avè w. Si blan ap fè l, poukisa mwen menm ki ayisyen ki vin chèche lavi nan peyi blan pou m pa ka fè l? Ayiti mantalite sa yo fòk nou retire yo lakay nou. Ann sispann kritike. Ann ankouraje pito. E pataje live la mezanmi patajel patajel pou ka wè plis bagay yon sèl fason kapab ede nou se pataje live la ti pitit kot paranw yo ki wè wap mache la pou kont ou mezanmi pataje live la mezanmi patajel. Pataje live la e sèl fason kapab ede n fè travay la e pataje e mezan ya si n pa pataje m ap kanpe live la nou pa banm ankourajman m ap mache nan solèy la m ap montre nou bèl aktivite fòk nou ka banm rann mwen sèvis nan pataje live la epi abòne e pa peye y ap peye pou sa nan yon grenn abòne ou pap Ou pap pèdi anyen si ou fè yon moun kado yon grenn abòne. Anyen ou pap pèdi pou sa. Senpman, antre sou chanèl YouTube nou an, abòne avèk chanèl la. Epi ou ka jwenn plis aktivite. Se sèl fason ou kapab ede nou fè travay la. Pataje mezanmi, pataje. Pataje live la mezanmi pataje. Ann pataje mezanmi. E si n pa pataje live la map koupe l paske Kouman l desann? Kouman l ye la? 44 Ann pataje mezanmi nou avetenyen pataje pataje plis toujou pataje. Ann pataje mezanmi ann pataje. Mwen kanpe l men.